Wèl wèl wèl wèl sa kap fèt tout moun e nou redemare ansanm avèk show pa w la ki se Kratos TV show e se toujou menm ti tonton an menm ti patnè a Kratos a lekran e nou te poze nou anpil nan nou te konn sa tou epi anpil nan nou tap ekri m mèsi a tout moun ki te voye mesaj pou mwen ki te mande m sak pase k fè nou poze e nou tap regle de zafè enpòtan E se sa ki te koz ke nou te pran poz la e nou retounen ansanm avèk katriyèm sòti cho sa epi premye sòti pou ane 2021 an. Deja nou gen yon bèl envite ansanm avèk nou la e talè nou pral rekonèt li. M ap mande w ou menm ki potko janm fè sa sou chanèl la, abòne, like, pataje, kòmante, se sa k ap ede nou e se sa k ap fè nou avanse pi lwen. Deja n ap make poz la, n ap retounen. Baww!

Ki te pasyante, ki tap tann nou pou n retounen. E mèsi ou menm tou ki like, ki abòne, ki kòmante tou. E nou retounen sou plato a ankò yn fwa e nap oblije pran ti tan sa pou n salye sponsor nou yo tou ki se pdg K9 nèg chyen an e nou konn misye ki te fè yon bèl show sou boulva a. Miche chita kò l anfas fondasyon Vincent an. Epi Swagawood feat. Mak rad sa, mak rad chè a, mak rad peyi a, mak rad moun Okap, e se li ke ou ka wè ki sou mwen la. E pi nou gen Hollywood Barbè, misye, nèg sa yo ki bay bon cheve, nan zafè cheve, nèg sa yo se wololoy. Nèg sa yo chita kò yo nan Rue de I, ou kapab tcheke yo la. E byen nou gen ansanm avèk nou Mo Norman, nou konn son bèl atis, son jèn atis nan vil Okap k'ap evolye depi lontan, k'ap fè de bèl travay. E Mo Norman, sa k'ap fèt frè? Anfòm anfòm ou konn travay ou wi poze poze.
E nou remake ke gen lè atis la timid oubyen nou pa konprann Mo Norman sa kap fèt? Anfòm anfòm poze poze nap gad ba yo. Nap gad ba yo ok ki bon non Mo Norman? Al Mo Nor Oloudson. Ok ki kote ou jwenn non Mo Norman nan kòman èske ou ka montre nou ki kote ou sot avèl oubyen èske se sou katye lakay ou yo ba ou non sa? So grann mwen se yon moun ki trè afektyez

Mono just yon nom pran nan nom ki pa gen kenn lòt definisyon.
Lè m premye tande non an m te vrèman epate men m te oblije adapte m a li menm tou ou konn sa. Depi se mwen k bay li ou fòk ou prann. Ok, ki laj Mono an rann aktyèlman la? M pa kominike bagay konsa, sorry. Bon sak pase, sak fè ou pa renmen bay yon laj yon ti bout jezi bagay sa yo? Bòkò rive nan 24 m kite 20. Ou pran nan 24 ou kite 20. Sa vle di ou 23 ou 22 tout sa yo. Chwazi nenpòt.
Non m paka chwazi la e ou pou chwazi pou tèt ou. M gentan di w deja m paka kominike sa men m gentan ba w yon bagay. Non ou pa ban m. Non se pa mwen w ap di sa se fanatik yo w ap di sa. Ou pa konnen fanatik ou pa se ou menm ki nan chwa la. Wi se mwen ki nan chwa e mwen ka entwodui nòmalman men fanatik yo menm yo anvi konn laj la. Nan vi prive m gen bagay ke m pa kominike. Sa k pase sa k fè sa. M ka pa chwazi bay li se tou. Eske ou pa gen bagay ki sekrè pou ou? Wi ya men se pa laj mwen. Mwen menm tou m gen li ka se pa laj ou but mwen menm se laj mwen ki se grenn mwen that's it. Ok n ap avanse.
Eske ou tèmine oubyen ou toujou lekòl? Twazyèm ane an administrasyon. Ok depi ki ane kòmsi ou tèmine? Ah m pa sonje non men m nan twazyèm ane la w ap kontwole. Eske ou ka raple yon pakou de etid klasik ou? Ok m te fè primè mwen Collège Simone de Beauvoir. Ok. Men a lepòk se te Papillon Bleu epi m fè etid segondè mwen Collège Suzanne Chudy. Sa vle di nou kapab di ou fè 2 lekòl senpman nan vi w? Wi, 2 lekòl.
Ki mwayèn ou te estime ou te fè ke ou te apresye? Bon chè men m se pandan m te nan segond, nan segond ya, m te fè mwayèn, yon mwayèn 6 konsa. Men men m pa t janm nèg, se sèl lekòl, lòt lekòl m pa t janm anvi nan gwo mwayèn pou ba, depi m monte m fini.

Ya, m te fè mwayèn 4 sèlman pandan m te nan nevyèm avèk filo. Lè sa yo, si m te nan klas m mal konpoze ofisyèl, m di a m pa t menm twò tcheke. M pa t janm m pa t janm twò twò tcheke pou lekòl men m pa t janm kreten menm yon jou. Ok, ban ban nou yon ti bagay ban nou yon ti bagay ou raple ke ou te lè w te lekòl ou ou toujou kenbe jis kounya. Gen yon bagay, m kenbe fòmil dèlta, B kare mwen. Mwens katase. Alò sa k fè m sonje li? Bon, m son nèg ki pè bagay ki gen altèkasyon avèk chèf zam. M pè bagay sa yo anpil pase m pa nan yo. M sonje menm avèk King Guy t ap soti nan. Men sa pa anpeche ou pè zam men sa pa anpeche ou zanmi bandi pa vre? Non, m zanmi tout moun. M zanmi tout moun an jeneral. M pa pale de tout moun an jeneral. Bandi pa moun? Wi, se moun li ye men m p ap pale w de kòmsi de moun k ap fè sosyal. Non, m pa gen pwoblèm.
M zanmi ak tout moun. Bon, men menm m p ap nan chita bagay. Men mezanmi a tout nèg m ba tout moun respè paske respè m la pou tout moun ou konprann epi pandan m avèk King ki tap soti nan yon bay m te gon biyè nan menm m te sou yon moto m sonje sa tankou e jodia epi yon chèf pran nou nan ri 5 lan li di oh ta pa ta bwè biyè pandan mwen m kanpe ba epi fè nou chita kounye a li di oh nou pa menm lekòl menm ba m di misye non m lekòl m ap fè filo ba tèl bagay epi di m ki fòmil a Delta. Epi m tou bay li depi lè sa m pa janm. A vle di si se pat chèf nou gentan wè moun nan patap janm gen bon bagay depi l te lekòl. Sa se sa w di, men e pa sa li ye. Non, men se paske se egzanp sa w pran tou. Sa se yonn nan egzanp ke m ba w ki pou m demontre w ke gen yon bagay ke m kenbe ke m pap janm bliye, men sa k fè m kenbe ki fè m pap janm bliye chaje lòt bagay toujou. Ok, si w sonje yon lòt bagay an nou bay li, bon pou mwen sa twò fasil an nou bay yon lòt bagay. A monchè m pa lekòl la men, but m vle bay m pa oblije di nou. Non men la se tankou w te lekòl tou. A monchè.

Ah monchè mpa konnen tout mun mwen oblije baw tout mun mpa lekol la ankò mun ah monchè. Antouka lèw leve le maten ki premye bagay ou fè oubyen ki 3 premye bagay ou fè? 3 premye bagay mfè but mgade telefòn mwen mpriye selon jan mte dòmi epi mal bwose mal benyen.
E menaj ou a ou pa relel mandel kòman liye tou?
Pou le moman mpa vrèman gen abitid sa non paske mkabap di wi mwen seliba. Wi men lontan ou te genyen men pou le moman. Yeah.
Sa vle di ou ka ou ka ap di ou selibatè ou byen m pa konnen. Ya wap viv.
Wi wap viv ou bon anmweyy big up bwaw yo next tou ki fon mizik konsa map viv m pa konn se pretèks wap vann tou men non se pa se pa de mizik la m panse ot men se sal ye m just ap viv ki vle di lèw gen menaj menn son lòt son dal bagay papa. Non pa fè sa moun non men w konnen mwen m chache m konnen tou ou konprann. Sa w konnen.
Ou konnen m konnen anpil.
Antouka menn pa fè sa. Ou di m ke ou pa gen menaj pa vre.

Map fè sa. Kòm ou bay manti a nou aksepte l. Mwen m aksepte l men fanatik yo pa aksepte l ou konn sa. Sa ka rive.
Ok ki pi gwo desepsyon ou pran nan lavi ou deja? Pi gwo desepsyon m pran se renmen yon fi avèk tout kè m epi li menm li pa janm kwè an jeneral ke m renmen l. Li pa janm kwè sa. E sa k fè m fè yon mizik ki rele I'm stop in love. Men m kwè mizik sa poko soti. Li gen pou l soti? Ya li gen pou l soti ak tout video e ke fanatik yo ap tann tou. Bon bagay.

M pa. Kòm yo di m, kòm yo di m tou ou fè sa byen tou, ou konprann? Ki bagay m fè byen?
Nou, nou pa bezwen ale kòmsi demontre a fanatik yo nou tout bagay men m konnen w fè sa byen. Non, non, m pa, m pa moun sa. Je suis pas de ce genre. Son atis, ou son atis trè, pou, pou moun trè siveye tou. M konnen w moun? Poukisa? Non min. Ki dyab ou konnen gen moun ki pa pè? Non se pa ri, ki dyab ou konnen gen moun ki pa pè? Antouka min se sèl nan rap m dyab nan mizik men m pa. Nou deja konnen men se lè map rap moun ap di yo ou tèlman fò men ou son djab nan rap e sak fèm ka di moun an son djab men mpa anyen ankò an. Mpa anyen ankò. Ki dènye bagay ou manje avan ou vini la? Ou byen ou menm kite kwit li ou byen sa achte? E a mwen kite kwit li non, m pase nan yon restoran epi m manje yon du riz koule avèk vyann poul. Sa te koute w konbyen kòb? Li pat koute m twò chè non men. An total li? 60 dola.
60 dola, ou ba bwe ji? Wi m bwe.

Ah wi apre lekòl fòk gon lòt bagay kòmsi si lekòl ta kanpe. Si lekòl ta kanpe bon m eseye jere fanmi mwen paske m ap viv avèk fanmi m epi m ap Kisa w ap fè Kisa w ap fè pou jere fanmi w? Eseye bat m pi pre yo pale avè yo pi pre paske m pa vrèman se pa yon bagay m twò renmen fè pale nan telefòn avèk moun bagay m pa twò renmen sa men lè m gen plis tan m eseye jere sa m fè l.

Epa lwayaj li ye m pa konn yo viv nan lwayaj. Kay kiyès kay kay manmanw oubyen kay papaw. Kay matant mwen.
Kay matant ou. Manmanw a pa poko pou yo gen kay baz la. Papam gen kay, manmanm gen kay. Men kotem ye a se lam grandi bon se lam santim alèz. Eske ou pa panse se kòmsi son mank de responsablite ki fè manmanw ak papaw pap viv menm kote avèw oubyen. Non yo li pa mank de responsablite paske m pa grandi avèm non.
Ok, manman w ak papa w toujou ansanm oubyen yo pa ansanm ankò? Depi avan m fèt yo kite.
Bon, kòman sa? Depi avan m fèt yo kite. Wi, men kòman w ka eksplike sa? Eksplike fanatik yo sa? Ok, bon, m son moun ki pa vrèman chansye nan sans sa. Se youn nan pi gwo bagay ke m regrèt nan lavi, bon, m pa fèt avèk avèk paran m ini. M pa grandi nan fanmi kote manman, papa la. Se youn nan bagay ke m ta pi renmen. E sa k fè m pa janm pran kenn relasyon m genyen. a la lejè paske son bagay ki vrèman enpòtan pou mwen yon fwaye se paske manman papam te renmen gen ti diskisyon antre yo but m te nan vant lè manman papam gen diskisyon epi sa vin arive yo kite epi m fèt menm avan yo te kite m.
Depi a ki laj manman w kite ayiti?
Depi a ki laj ke m te gen? M pa konnen m te ka nan 6 mwa. 6 mwa vle di ou grandi ansanm avèk. Grann mwen.
Grann ou mouri oubyen l toujou la? Non grann ou toujou la ui bèl ti madanm. Respè pou grann ou paske grann yo toujou kòmsi apresye moun tou sa bagay sa ou konprann. Ya mwen renmen grann anpil.
Men m aprann ke ou tap viv Santiago. Ya ya. Men sak sak pase sak pase k fè w vin bloke Ayiti konnya?
Men sak pase se sa ou konnen m pa grandi a manman m ki vle di nou pa twò abitye. Manman m te vle m ale etidye medsen. Ok, li te vle m devni yon medsen, but m te jis vle al pase yon ti tan nan Santiago. Epi lè m ale, manman m dwe travay tout bagay, li gntan peye lekòl, tout bagay. Epi l di m, a, ou gntan pral etidye la. Kounye a m di manman an, non, m pa, m pa renmen bagay sa, m pap ka ret ladan l. Sa vin fè ke m leve, m vini, epi bon, sa te kreye ti pwoblèm antre nou, but e sa k fè m la toujou. Sa vle di ou gen espwa ke wap retounen dè a? Non, m pa pale dè a, dè a se pa yon kote m twò renmen, m pa renmen Sendomeng an jeneral. Ou konprann, men se yon kote moun ka viv ke peyi nou.
Men, m pap retounen dè a. M ka toujou al vizite men m pa pwal rete ni al aprann yon bagay, non. Ok, ki bagay ou toujou tande yo di sou ou kòmsi ki toujou deranje ou, ki toujou pa fè ou byen, kòman ou konn konsevwa sa?
sa moun yo renmen di sou mwen ke m pa renmen, ki vrèman deranje m totalman, se lè y ap di ke m ap imite Wendy. Yo! M pa gen kenn lyen nan sa n ap di an. M kapab toujou gen menm vibe avèk yon moun, ou konprann? Men si misye fò m just fò tou, misye gen pwòp pwòp pwòp vibe li, m gen pwòp vibe mwen, yo kapab on ti jan sanble, dayè plizyè moun nan lari a konn sanble deja, ou ka menm panse se frè ou e, men l pa sa, m p ap imite Wendyy please, sispann di m bagay sa, m p ap imite Wendyy ok, e m p ap imite pèsonn e sa k fè m pa tèlman tande mizik misye menn, so evite di bagay sa, n ap fè manti. Ok banm di w, kòm moun yo di, men e pa mwen ki di ke w ap imite Wendyy, men e sa m tande, se sa m tande. Èske ou pa gen yon mizik Wendy kòmsi ou toujou ap chante, ou toujou ap tande? Non.
Men m tande mizik Wendy. M pa tande mizik Wendy. M pa, w ap wè sou fifye telefòn ou p ap janm wè kenn mizik Wendy sou li. Misye, misye gen mizik ki soti, m al tande l, m al gade l sou youtube. Ou konprann? Epi m tande l, m, si m, si pou m pran yon leson, m pran yon leson, si pou m pote yon jijman, m pote l. Men se pa bagay m pral fè piblik. Ou konprann pase m pa renmen bay yon bagay negatif sou yon moun epi pou sa detwi li ou konprann m pa renmen detwi moun men mwen menm m pap imite wendyy but misye son nèg ki fò anpil de menm ke menm tou. Ok ki modèl ou ki modèl ou nan rap kreyòl la? M pa gen modèl non menn paske m fè rap se pa paske son foli l ye

Yeah.
Kòman sa ap mache pou ou? Tout bagay ap mache trè byen. Èske se yon deal ou gen ansanm avèk yo oubyen m pa konnen? Oubyen se akoz de talan ou? Akoz akoz de talan m sa nèg yo vin kolabore avèk Aseo epi bon m frape. M panse tout sa m jwenn se akoz de talan m. But mèsi Bondye ki te ban m talan. Sa vle di pa gen pa gen echanj ki fèt kòmsi Lajan, de la lajan. yeah. Non poko gen kounya non. Pi devan depi gen kòb tout bagay ap fèt men poko gen kounya. Ok. Ki pi gwo kòb ou estime ke ou jwe deja? Pi gwo kòb m jwe deja e mwen 2000 dola. E ameriken ou ayisyen? Ayisyen monchè nou pa ka bay djòlè sa men pou yon 2000 dola ameriken. Nan nan ki pwogram? Yon pwogram ki tap fèt nan lekòl mwen. Se sa ki lè sa m pat ko menm fè it konsa nan vil la. Epòk epòk sa ki ane? M te ka nan reto m pa konnen lè sa pi ayisyen tap vin jwe nan lekòl la tou. Ki ane sa te ye? M pa raple m, m pa raple m. Men pwogram nan pat menm gentan fèt men m te gentan touche. Men m remake ke ou jwe anpil pwogram nan vil la dènyeman sa, dènye tan sa yo tou. Wi, dènye tan yo m jwe anpil men m pa jwe twòp sa yo. Se plis love yo bay, se plis bagay sa. Yo ka nan 500 a mil yo? Yo plis, ya, wi, 500 a mil. Ok, e kòman ou jere kòb sa yo lè ou fè yo? Monchè kòb sa yo pa vrèman gen jere men paske m ka di se sèl deplasman m. Paske m sonje 2 dènye pwogram m al jwe nan vil la m abiye pou plis ke mil dola. San pou otan nan pwogram nan pa fè milyon dola. Plis ke milyon dola.
Antouka fanatik yo pran nòt, nou tande sa Mo Norman li menm li di a, nou konnen misye son djab. Abiye pou prèske mil dola. Sak te sou ou konsa?
M sonje dènye premye pwogram m tal jwe nan mache touris la, m te gen yon chemiz ki gen bagay m choute bagay lò sou li bagay sa yo, m te gen yon Airforce One.
Ou tal jwe an wa oubyen? Bon e sa m ye, King Maniga. Chemiz lan, m kwè chemiz lan te koute m anviwon 50 dola. Tenis lan 600 a 700 dola epi djin nan li pa t koute m twò chè ke sa. Se ki tenis li te?
Yon Air Force One.
Ok. E m remake ke w vin ak yon Air Force One nan chwa a, e li menm? Ya.
Li menm.
Ok. M aprann ke ou te gen yon relasyon a Thani, m pa konn si se mizikalman, m pa konn si amikalman oubyen Non fok ou oblije ap ri.
Tani enbatab cheri pam. Atis pam mimi. Wi atis paw e m remake ke nou pa gen kenn pwojè ansanm bagay sa yo kòman sa te. So nou te just gen yon relasyon ki konplike but se tou. Non depi m tande konplike a mwen menm m gentan konprann mo a men fanatik yo yo menm yo bezwen yon ti viziblite sou sa. Nou zanmi nou pale de mizik nou pat vrèman gen limit antre nou. Men nou pat gen relasyon parèy. Bon banm diw.
Mwen ou gentan konnen mwen m klè. Non ou gentan konnen mwen m klè. Ou bay pwoblèm wi men. Non se pa pwoblèm men ou gentan konnen mwen m klè. Sa vle di li posib pa kite se mwen ki eklèsi fanatik yo kite se ou menm ki eklèsi yo. Men eklèsi yo men eklèsi yo paske m pa avèw menm jan, se ou ki konn te gen relasyon ki yon ti jan konplike. Mwen pa t vrèman konnen ni si nou zanmi, ni si nou enmi, ni si nou bagay. But. Ok, tout bagay, nou konprann. Se tankou e de marinad kite nou lwil, nou melanje jan nou vle. Non, m pa, pa, pa itilize mo sa yo.
Non, se sa l ka, se sa l ka. Bon, si l konplike, nou pa t konn si nou zanmi. Enpi mwen espere w. Mwen m di w, mwen depi m konnen ke m zanmi a yon fi, nou pa konn si nou zanmi, si nou.
Men sanble fò w konprann, se paske.
Gen de zanmi ou gen ou gen limit de sa wap pale avèl but mwen m Tani pat gen sam pat ka pale a Tani nenpòt pwoblèm kem gen Tani tap ka kanpe pou mwen nenpòt pwoblèm Tani genyen m tap ka kanpe pou li e sak fèm di konsa nou te plis ke zanmi men pa lòt kesyon. Anfen se sak fèm diw sa tou. Pa kesyon pa pa sa ou panse a ou menm ou plis panse bagay Non se pa paske m plis panse non banm diw si nenpòt sa ou gen ou ka adrese Tani si w gen yon pwoblèm plimen

M remake ke ou te gen yon bif ansanm avèk Cadosta, ye yo, e anpil respè pou atis sa a tou, e ki pa mal, ki pa mal nan sa, nan sa k rele fè mizik la. Ki sa ou di?
Ki pa mal nan sa k rele fè mizik la. Se w ap fè yon show menm, evite bay manti men. Non, m pa, m pa, m pa bay kenn manti non. M pa konnen, ok, ou mèt pwomosyon nan sa m t ap di a. Sa m ta di, ou pa ka di ki pa mal, men di ki pa konn sa l ap fè. Non, mwen, mwen pou mwen, wi, li ka pa bon pou mwen, l bon pou mwen. Byen ok, gen sa.
M pa kab kraze yon atis pou m monte yon lòt atis. M pa di w monte, men se pa kraze m ap kraze l tou non, m just bay yon verite de li. Ok, kòm se ou menm ki, ki, ki nan, nan, nan, nan, nan, nan mizik, e ou menm kòm si ki te, ki te gen bif la avè l, mwen m pa t gen bif la, e swiv m t ap swiv, ou konprann? Kòman sa te pase ou menm avè l? Tout moun te wè jan sa te pase wi. Non se pa.
Kraze karyè misye epi tout bagay fini. Kraze karyè kòman? M aprann ke misye sòt yon mizik dènyeman la k rele tou konsa e video a sou chanèl YouTube misye. Ou aprann?
Ya m.
Ou pa tande l?
M tande l.
Èske ou renmen l? Depi ou renmen l bon mwen. Non mwen depi m gade l. Èske li bon?
Nòmalman l bon pou mwen, l ka pa bon pou ou, men l bon pou mwen. Ou wè, ou pa vle pale l klè.
Kòman l fè pa bon an? Bon, moun tande l, oke. Nan kòmantè yo, mwen wè moun k ap di, oke, li bon, li fire, li sesi, li sela. Mwen m fè kòmantè tou. Antouka.
Ou konn sa sa vle di?
Antouka, medyokrite a fòk nou kanpe sa. Non, li pa. Si yon moun pa konn fè yon bagay, pa di l. Wè se sak fè se sèl nan rap, se sèl nan rap an jeneral m ka di m se si m ka di m se la pase se rap m konnen m ka fè Sa vle di banm banm Wè nan di foutbòl m pa pale nan foutbòl m di kèt m konn jwe Sa foutbòl. vle di jan ke wap pale la ou vle di ke ou pi fò ke Gado sa e sa? Wè m pa menm bezwen di l men tout moun wè sa, tout moun wè sa wi. Non tout moun pa wè l, fanatik yo pa wè bagay konsa non. M pi fò ke Kèk Gado grenn ka lontan wè l. menn, m pi fò ke Gado lontan. Bon Kado ok. nan nivo Kado ap rap menn Nan rap misye fè epa mpa mpa apresye tankou wè kouraj misye wi men pase misye gen kouraj lantre nan bouf menn li malgre sal fè yo li tande yo li renmen yo ou konprann sa vle di sa son gran kouraj ou konprann men nivo ak misye tout moun ka wè sa li ka la ba nèt menn ou konprann. Pola ka ka.
Ah monchè men sa yo pa jwenn li. Wè an extase devan misye. Antouka fanatik kado sa yo nou tande men yo pral lave do wi zanmi ou konn sa. Pagn sa son djab niggas. Banm diw lè w al nan GN records e anpil respè pou Doodji tou ki gen yon bèl studio lòt bò a e nèg sa yo pwodui bèl tou lè w al nan GN ou wè a Kadostar pa vre? Nou bay respè.
Nou bay respè pa gen. Nou bay respè si nou vle. Banm diw poukisa bif sa fèt èske se pou fanm oubyen m pa konnen poukisa. Ou pa konnen. Kòman? Kòman ou fè nou bay ou pa konnen? Pase ou konnen deja anmyee nou pa oblije ap mande m sa ankò. Non, m pa konnen.
Ban m di w. M te jis fè yon pòs epi misye vin pale anba l but te gen lòt ti bagay fi bay but bagay yo vin konplike epi bon m tou klase misye epi bon m e kijan sa fèt. Ban m di w, m remake ke se apre yon pwojè ki te rele Nan non Ayiti, pa sa? Non, m pa t gen pwoblèm avèk mizik sa pou pwojè sa. Non, se apre pwojè sa.

M te poze pwojè m nan nivo men m te ka rive. Men yo di ke, daprè sa m tande, yo di ke se pwojè sa a ki mennen tout bif ou menm ak Adosta a. Ou menm la a ou di ke se yon fanm. Ki fanm li ye? Non, m pa di fanm.
M pa di se yon fanm. M di konsa ke m te fè yon pòs, epi misye vin pale anba pòs la. Sa l te di a pa t fè m plezi, ebòt m te klase misye. Epi te ka gen lòt dosye ba yo ankò.
Nan pòs ou te fè a, kisa w te di yo? M pa menm fin raple m, paske M pa vrèman ret sou bagay konsa vre, m toujou plis vle avanse men sak pase l pase da sak pase deja e pa tout bagay ke m ka manje ou konprann li pase l pase bagay yo jis la.
Se kòmsi ou jwenn yon dil oubyen yon moun kap pwopoze yon kantite kòb kòmsi pou fita misye sa wap fè? Kòb li rele e biznis map fè baz. Ok.
Mwen pou mwen menm m aksepte repons lan. Alèz. Se biznis ret biznis. Alèz. Men kòmsi sa ki mennen bif la menm menm menm menm. M fenk sot di w sa wi. Non ou pa di m anyen.
Ou di m ou fè yon pòs, misye fè yon pòs. Misye pale mal anba pòs ke m fè a. Kisa misye te di?
M pa raple m men, m pa raple m. Li just di yon bagay ki pat mache nan san m epi m di misye yon bagay tou pou m demontre misye ke m pa renmen sa l di a m klase l. Epi vin gen tolle k ap fèt m annik. kouche men lèm leve mwen sou entènèt la mwen entènèt la se mwen menm avèl se parèy men menm son nèg deja menm pa dakò pyès nèg ranse avèm ou konprann sitou nan rap pase ansi konsèn rap ake bit bòt pagan anyen mpa ka fè ok e kòm mte wè yon kòm ou se pye bannann nan mte wè yon bwa dèyè bannann sa ki se pif humm
pif alepòk mpat gen kenn lyen avèk pif non se talanm kite vin fè nèg sa yo ret sou mwen. Ok pou le moman ou menm koman sa ye ansanm avek yo. Tizè mizik alèz. Ok kòm se pandan ou jwenn ansanm avek nèg sa yo ki deal yo pwopoze ou ki bagay ou reyalize ansanm avek yo? M pa vreman gen dwa pou m pale de deal nou ki fèt antre nou ou konprann men avek nèg sa yo m avanse ase byen.
Konbyen moun pif gen ladan?
M pa ka reponn kesyon sa. Non men sou se komsi. Mwen m se atis lan but m pa vreman konnen anyen de staff la but se staff la ki kominike m de kisa pou n ap fè ou konprann m m pa antre nan baz staff la. Ok sa vle di ou gen lyen ansanm avèk yon sèl moun nan staff la oubyen se avèk tout staff la? M plis pale avèk yon sèl moun nan staff la. Men m pa vrèman gen lyen avèk staff lan an jeneral. Men poukisa ou pa gen lyen ansanm avèk staff lan? Se pa paske m pa gen lyen, m di m pa vrèman gen lyen avèk staff lan but mwen menm tou di konbyen moun ki ladann li pa revyen m de dwa but m pa gen dwa sa. Si toutfwa w anvi konnen sa w ap rele Tizè Mizik oswa yon nan nèg ki nan pif yo. Oswa Andy Promo paske m kwè Andy fè pati de pif tou. Men si w di tizè mizik an di pou mwen sa ki ou konnen ou konnen ou konnen konbyen moun ki nan pif? Ya se sa m di w men m pap ka di w men konbyen moun ki ye. Ki vle di m pa ka reponn kesyon sa. Sa vle di Se yon nan nèg sa yo pou ta va jwenn.
Ya. Antouka pif an di promo anpil respè pou nou kap fon bèl travay tou. Map gen pou m rive pou m rive sou nou. Mon Norman ou gen anpil atis ki bif ou, ou konn sa? Bon men de bon bagay mi papa fò w voye wòch wi. A vle di w mi? Ta sanble sa. E yo menm ki fè m kwè sa wi. Men tout sa k mi ba twa rete anlè san pwotanm stil la e man nèg yo genlè yon mank batisme
gen sa ladann tou ebyen fanatik yo nou tande jan atis la pale epi nou tande sak pase nap gen poun pran kado sa nan cho sa tou anpalan New chalè m panse new chalè beef ou dènyeman ou la bay bon gwo projè k sòti projè a pou mwen l rèd trè rèd. Ya misye son nèg ki gen ti talan wi. Kòman sa sa vle di ti talan kòman sa. Nèg la gen talan monchè li gen talan sal fè a li bon bon li klè. Men non poukisa w oblije met yon ti devan l èske w si w tande yo di w ou gen ti talan tou kòman w konsevwa sa. M pa konn sou kisa moun an baze ki fè l di m gen ti talan. Sou ki sa w baze pou di misye gen ti talan? Sa k fè m di misye gen ti talan se paske se yon nèg m pa t janm gen okenn pwoblèm avè l, se yon nèg ki te konsa avè m. Ou konprann? Yon nèg ke nou te konsa avè l. Se yon bon jou w leve pou w wè misye defo. Ya.
Pou ki sa w pa chwazi reponn li chalè? Bagay yo konplike men.
Se paske m te zanmi misye epi toudenkou misye vin bif mwen pandan de bon bagay ki te pase m an prive. M pa chwazi reponn li men depi moun ki avè m tou pa di m pa reponn misye. Ou konn sa m gen avè w, avè moun nan antouaj mwen. E sak fè m pa vrèman ka gen zanmi ki edike. Ou wè si ou fè m yon bagay ki mal, m ap di yo sak pase min, tèt bagay, tèt bagay wi min. Ok.
Si pou m di ou eskiz, m ap di ou eskiz. Ou konprann? Ya. Men ou pa ka leve konsa san baga ou vin bif mwen min. Parèt ou bezwen parèt, nou chalap rap lontan min. Lè nou chalap rap m pa ka soti deyò nan kay mwen non min. Ok.
Pasem ta soti deyò nan kay mwen lèm nan reto. Yon chalè ki tap rap lontan. Epa mwen menm ki bagay la menn pouki vit fè ou parèt man nèg. Sa vle di Westime Westime ke tan yon chalè te genyen genyen lap fè rap la ou depase misye. Alèz Alèz Alèz menn ki vle di yon chalè te ka fè plis ke sa. Vin bif mwen la poukisa. Epi se bon Nyoushalè konnen l pa ka bif avè m. Nyoushalè ka fè ti rap li, ti bagay men Nyoushalè konnen l pa ka bif avè m. Sa vle di ou pa konn ou pa konn poukisa poukisa ou jiske misye bif ou? Pa konnen l ka just wè si l bif mwen nan moman l ap parèt. Bon pa pandan l bif mwen an vre m te wè te gen ti pale de li wi. Non non gen pale de li. Bon m pa konnen.
Non paske mwen m pa renmen twòp. M pa twò renmen mwen ou menm ou renmen anplwaye ti yo mwen m pa twò renmen l. Men se men sa misye vle a e li m di.
Sa pral depan, ka te mèt se 5 oubyen 2 moun ki pale de ou e pa li l ye. Antouka nèg sa yo paka fè pwa manim payen sa. Ok.
Eske ou gen yon mizik ke ou ekri ou sonje yon sèss ba ladann?
Yeah, m gen mizik m ekri m sonje sèss ba ladann wi. A vle di ou wè la nan show sa menm? Ou sipoze fè fanatik yo wè kapasite rap ou genyen. Non, m pa sonje nan kwen nan mizik m ekri ki poko soti. Sa k soti deja? Yeah, yeah, yeah. Yeah, peu importe. Banm, banm, banm. Si w ka, ou pa bezwen banm tout 16, banm 8. Ok.
E I am rap la men, se yon mizik ke m renmen anpil. Li di. Si w renmen mizik sa anpil, w ap banm 16. 16? Yeah.
Non monchè men.
Non, exactement.
Si w renmen mizik la anpil, sa vle di ke w konn tout, w ap banm 16 ban. Ok. Yo, So rap la se mwen. Epi mwen m se rap Mister fè tèt vire tou won Ou byen mwen non se dyab Pa bezwen di mwen fò negre pou konnen Avè m tout bit boukannen Lè m la se dyèl lè m la se humm Tout nèg bougonnen But si w wè kay la tonbe Konn se paske l te bati mal Ou fache e nan mounda w Epi retire kò w ti mal Pandan m ap fonse pati nèg yo men m ap fè pati pa l M ap manje bit an kantite Nèg yo men m ap fè l pati kal. Moun konnen monò son djab lè pa gen dlo l fè lapli pal atake minè pou wè dezè wap tann lapli pal monò pa rèt li etabli yon wayom menm zanmi fache m touye rap la epi m leve l epi m di zonbi mache m pa fè yo fache sèl okap dèyè m pral lage sekrè a m pa vizit tèt m pa vizit do nèg yo sa m vize se kè a depi l atake sektè a monò se mèt sektè a se sike l sou se sa sou sa vil tap se se sou tè a monò mwen. Tjo, mwen pap baw manti, m santi m ta rap tou men nou konnen. M kenbe liy mwen ou konprann. Pase m pa pral fè w parèt lèd la pou fanatik ou pral di a yo desu de ou. Non serye oh. A tout fanatik yo gentan konnen mwen m rèd deja wi. Alèz. M pa pral fè kòmsi fè w parèt lèd la paske mwen. Wè ou sot ou sot di yon bagay ke m renmen la menn. Ou di ou kenbe liy nou. Ya egzakteman.
Se se se bagay pwomosyon ou ka fè ou fè l. Non se pa mwen m ap pale w de m ap pale w. Gen nèg tou ki nan rap la ki ka ki ka leve bout blòk

Nèg la ka fè sa pi byen ke rap wi, lèm yon bout blòk m ka level tou wi men m gen talan m ka rap but mwen m ka fè rap pi byen ke leve bout blòk la. Avedi banm banm di ou vle di ou vle di ke ke misye kite rap la la al nan bay mason bay sa yo. M sonje misye tap travay avèk yon majistra wi min. Non men ou pa ka pozem kesyon sa m pa. Mesye se jim demontre w misye ka fè bay sa yo pi byen tankou lèl travay m pa konnen sak fè. Non yon nèg kap travay pou anviwònman kap pwòpte anviwònman son bèl bagay men men son bagay sou.
Si a li pa ou pa oblije kòmsi kite mizik ki nenpòt sa ou ye ou ka fèl wi. Se sam di w men sa vle di li ka fè sa pi byen ke rap ke li ba rap vag epi lal fèl se menm nèg sa yo kap fè moun pale rap mal la wi menn do dènyèman gon moun ki di m yon bagay m fache wi menn m sezi m fache an menm tan. Kisa moun nan kisa moun nan di w. Kounye a menn se nan katye m wi but nèg yo pa vrèman tout nèg nan katye m se nèg ki fini sa ki. nan agwonomi, sa ki nan lòt bagay, epi mwen nan administrasyon, nèg yo pa janm ka rele m adm, nèg yo di yo, mwen non mwen mal alèz pou m rele w adm wi men, dayè rapò yo m pa menm kwè men ou ta pe rive nan tout plas la non men ki mirak men A vle di ou, a vle di jan w ap pale a sou katye nèg atis ou di an Cadosta, sou katye nèg sa yo kòman yo rele yo? Non non non m pa, m pa rive la, se jis m te montre w ke fòm nèg sa yo fon bagay ke w ka fè, lè moun nan wè w ka fè li pap menm baze sou lòt bagay a bro, ou konprann? Nip Kim gabe baze sou bagay lekòl mwen yap just rete nan lin rap la yap di ah misye fò yap just kite la. Gon bagay ou sot di nan sens bagay la m pa tèlman byen sezi l tou e sa w di se pa sèl okap ou fè l ou pral lage sekrè a pa konsa? Yeah m pa fè yo fache sèl okap dayè m pral lage sekrè. Sa sa kòman ki sekrè ki genyen sa sa vle di? Yo sekrè rap la se talan li ye. Nan men bay moun yon ti bagay paske gen lòt atis kap vini tou pa panse gen anpil jèn kap kopye w tou. Non men m poko ap lage sekrè a kounya. Kilè yo ka jwenn sekrè konsa? Fè yo tann toujou e mwen kap di se gaye sekrè pam. Nan next pwojè ou gen kap vin la ki ki ou gon pakèt pwojè kap kwit la kiyès moun yo ka espere ke yap jwenn avan? Tou follow my dreams so I'm stopping low ya yap jwenn pwojè sa. Bon men ou konn la se an anglè ou di sa? Sa vle di e pa tout moun kap konprann anglè a.
Poum kapab swiv rèv mwen but m oblije kanpe nan mwen e konsa bagay la. Sa vle di, mwen daprè mwen m santi ke ou pran anpil kou nan lanmou pa vle di nan apre. Sak fè m ka pran anpil kou menn se paske m di ou sa deja sak pi enpòtan pou mwen nan lanmou menm sa vle di nan vi a se fwaye m paske m di ou sa deja m pa fèt pou m jwenn manman m avèk papa m ini ou konprann ki vle di si map fè yon relasyon son bagay serye pou m fè ou konprann son bagay serye pou m fè pou lè pitit mwen fèt. Pou pi devan pou ou al gen bòpè ou sa bèlmè. A vle di relasyon kòmsi ou fè yo se bagay jwèt. Non se bagay serye yo te ye but si tout fwa moun nan pa ka pran l oserye. Sa m fè m mal paske lè m renmen yon moun m renmen se renmen m renmen. Sou nèg la m ap renmen papa m renmen m ak raj wi. Èske w raple w ki non premye mennaj ou? Premye mennaj mwen?
Ya m raple m non l wi. Li pa Ayiti m ka site non l kounye a. Roscaline. Kote l te rete lè l te Ayiti?
Ok nou te ret Guy Malary li menm li te rete anba Madeline.

Ou pa sonje laj li menm tou? Non.
A lepòk sa m te bezwen konnen laj moun monchè. Kòman ou fè menm a yon moun ou pa konn laj li bagay sa yo? Bagay sa yo monchè a lepòk pat gen sa. E si w gade wè li, e si w gade wè polis te vin mare w bagay sa yo? Sa poko janm rive m wè yon moun ki pi piti pase m. Li difisil, li difisil, difisil.
Sa difisil? Difisil.
Si sa rive m yon, li pa, si sa rive m de, li pa rive m twa fwa. Men moun yo ke m avè l yo, yo gen matirite. Ok, moun ou avè l aktyèlman la a? M di w sa deja, m seliba ma nigga. Humm. Ou gen yon pwoblèm? Pwoblèm lanmou? Non, ou ka, ou gen yon pwoblèm oubyen m pa konnen. Pase m seliba?
Egzat. Pou valè moun ki seliba menn. Ou pa konnen l trè difisil kòmsi pou yon atis seliba. Gen sa wi.
Fò w jwenn sa wi. M pa wè poukisa ou ou ka di w sa vle di ou panse m konnen laki ou ka jwenn yon pakèt fanm renmen w ou konprann aprè show sa sa vle di men men l pa pwoblèm se tankou ou ou. E pa paske men e pa paske m pa jwenn moun ke m te ka renmen avè w non m di w sa mwen menm si m ap fè yon relasyon m ap fè yon bagay serye m pa pral nan. Enben ou ka ou ka bay relasyon jwèt ou gen an pou le moman wi. M pa nan relasyon jwèt ma nèg m di w sa deja m pa nan relasyon jwèt. M pap janm gen relasyon jwèt. Menm wè menm yon zanmi m gen m gon relasyon zanmitay avèw fòl serye sil pa serye ou pap tandem. E sa fèm diw mwen menm siw zanmanm ou zanmanm ou pa zanmanm ou pa zanmanm.
Ki 2 kote ou plis frekante nan vil la?
Pa gen kote m plis frekante nan vil la men gen kote m pi renmen nan vil la. Ki 2 kotel ye?
M kapab di sant mediko, sant mediko se la m te rankontre yon moun ki te vrèman make lavim. So. Bon lòt kote m ta di ankò men mwen nan vil la lè m sou boulva paske m sonje yon lè m te vrèman pa t nòmal se la m t ale epi m te fè yon ti chita m te bliye kèk bagay. Ki rezon ki fè ke ou pa t nòmal nan jou sa?
M pa anvi pale de sa. Tout bagay atis la se yon sekrè se yon bagay ki kache l ye. Non m pa renmen pale de bagay k ap fè m mal.

Ah monchè Carlos wi non m paka bay non pitit moun yo. Sil deja ex ou deja ou ka dil wi. Non monchè. Li pa ase li pa ase li pa ase matirite kòmsi pou granmoun li konnen ke li gen yon ex.
Son moun ki tèlman apa wap wè menm sou rezo l pat konn li. Wi tout moun apa e nou ou apa m apa.
Ki vle di moun ki pa frekante rezo yo ki vle di li pa vrèman renmen popilarite.

Non m oblije ap mande, mwen se mande map mande tou wi, se pa paske m ko konnen mwen e mande map mande. ICU entertainment. Ok de e konbyen konbyen sponsor ou gen aktyèlman la oubyen ou poko janm jwenn yon yon. M gon sèl sponsor wi. E ki e?
Mwen matant mwen fana shop, shop sa pa menm okap, pòtoprens li ye. Men depi ou fè kòmand yo rapid rapid wap jwenn bagay yo. Ok rapid rapid. E sèl matant ou gen kòm sponsor oubyen ou gen lòt oubyen? Pou le moman m poko gen lòt sponsor non. Ou poko gen lòt sponsor but m swete ke yo vini. N ap travay pou sa. Men w pa fè apwòch? Non, alaverite m pa fè apwòch tou. Poukisa w pa fè apwòch? Paske nan jan bagay yo ye a, sitou nan anviwònman nou, se yon bagay menm si w fè ki p ap vrèman reyalize but m pa konnen kenbe echèk. But gen nèg ki pase avan m k ap pale tout sa yo fè m pè yo toujou. Ok, sa vle di w ap kontinye travay? Ya, lè m santi m Ou prè, w ap fè tchèk. Pi prè toujou, sa vle di pi nòmal toujou. Epi, w ap fè tchèk. Sa vle di ou estime ke ou ponkò nòmal. Ya, tout moun konnen sa, kote m vle rive men m poko nan yon ka. Ok, nan konbyen ka e konsa? Nap vini, m poko konnen. Ou konnen yon ka se mil.
An ale, m pa pale w de yon ka, m ap pale w de yon ka. Ok, ki pwojè ou fè an solo, èske albòm, mixtape oubyen? Non, m poko gen ni albòm, ni mixtape, ni demo. Men, M gen lide fon bagay ale sa. Paske yap mande m sa anpil. Ok, a vle di ou pa ba moun yo ni dat ni lè? Non, men m panse travay sou sa. Ou ap travay sou sa oubyen ou panse? M panse travay sou sa, m poko ap travay sou sa. Si se pou mizik, bon mizik yo la deja wi, m poko. A vle di ki pwojè ki pi pre la ke moun yo ka espere yap jwenn? To follow my dream, so I'm starve and love. A vle, e mizik sa? Ak tout videyo. Tout videyo?
Yeah. Kiyès kap fè videyo an? Haitian Entertainment.
Production sa son bel production. Neg sa yo se neg okap ou byen? En fait, neg yo e neg okap men neg yo pa bloke okap. Neg yo e Port-au-Prince yo travay. Ok, ou te, m sonje ke Grann Bambou pwodui yon video pou ou tou. On deal li te ou byen son kado ou byen? Li pa deal. Neg yo renmen talan m epi yo fwa avèk m. A vle di tout sa ou jwenn se talan w ki pèmèt ou jwenn tout bagay. M kapab di wi.

Ayi rap ayi rap.
Ayi rap nou panse ke ou te elimine kòman ou te konsevwa bagay sa.
Monchè m pat konsevwal twò mal palo sa fè sa se paske se se talanm ankò ki te elimine m. Kòman kòman kòman ou ka eksplike sa. Ki vle di ou just wè sa map fè a li bon epi ou vle edem nan vle edem epi wal fon bagay ki pa Ki pa, ki pa sa?
Ki, ki pa nan sa moun yo te rekòmande a. Ok, nan sa, nan sa k te ekri nan pwotokòl la se pa. Ya, epi.
Se tankou m te kab di w, ou vyole dwa moun k ap òganize yo. Ya, se konsa, epi bon, me sa k fè m elimine, ki vle di se talan m ankò, te ba yo talan. Ok, sa k te rive lè sa, sa k te fè sa? E on dirè ke yo di ke se bouste, li te bouste, epi. Sa pa nòmal but mwen menm m bat nòmal but m pat konnen tou non lè bagay sa fèt se dòmi m dòmi lèm leve epi eske w panse son eske w panse son entri oubyen son moun ou konnen? Mwen menm son moun ki apresye m pouki fè sa pou mwen monchè m pa kwè son moun ki te rayi m ki ta pral nan bon moun nan kan menm ki fèl la son moun ki apresye m so kòm moun nan apresye w moun nan pa rayi w moun nan pa rayi m m bay moun nan respè men m bay moun nan respè pou sa men. Li te fèm mal se tou. Eske ou pa ka bay moun nan non l pou. Mwen menm m ap di moun nan tou pa fon bagay konsa ankò. Non m pa konn non non m pa konn non moun nan. Ou pa konn non moun nan.
Non. Ok men eske ou pat kontakte e moun kap òganize pwojè an. Ya m te kontakte l m te di l ke m pa konnen bagay sa e ke li te ka siprime l. Li te vle fè sa tou wi men te gentan gen lòt moun kap rele l kap di sesi sela bagay ou konn jan ti nèg ye. Lè w pale de ti nèg e kòmsi atis ki te nan konkou a tou ou byen. Menm yo menm ya menm atis ki te nan konkou a menm epi ki fè maraton avèk lòt moun ap di ke se bagay vòlè sesi sela bagay but Yo gen rezon wi revolte dwa yo men mwen menm paske gon erè k fèt ya erè a fèt but li fèt nou pa gen pwoblèm men m sonje yo m sonje yo te fè mizik konsa ki te rele ou fè erè ya gen de gen de bagay ki pase but moun nan m pa konnen l sensèman min e dòmi m ap dòmi lè m leve yo m wè yon pakèt apèl manke lè yo di m gentan nan dimil view bay epi yo di m se booste l booste. Bagay band sa te byen fèm mal men m paka reyaji mal paske moun nan k fèl la kanmenm se. Men nan tèt paw ou panse ke ou tap rive ganyan konkou sa ou byen? Ya wi m tap rive ganyan but se youn nan rezon se sa ou te pè menm ki fèw te gentan pete kouri rele di pa dakò yo siprime pòs la pou mwen epi yo repostel pou mwen fè pwomosyon. Sa vle di atis ki te nan konkou a te pè moun an moun? Ya bon gen atis ki te nan konkou a menm ki te zanmim m te konn pale avèl epi kon konkou a komanse yo tou pa pale avèm megre yo pa reponn. Tankou tankou ki atis konsa? M pa ka di, m pap di, m pap di non nèg. M pa fè pwomosyon nan sans sa.
Non, ou ka di l, ou konprann. Non, m pap di l. M pap di non nèg. Men, tankou si w jwenn pou ou repale ansanm avèk atis sa ankò, pou w fè yon pwojè ansanm avè l. Non, m bay misye respè wi, men misye pap janm zanmi m, tankou wè jan m te pran l oparàvan. Paske yon nèg m zanmi w men Peu importe nou nan konkou a 2 se pa nan duel nou ye ou konprann se bon ou te chanpyon min m te ka jwenn nan sa w jwenn nan m te chanpyon m te ka jwenn nan sa m jwenn nan min se pa sa ki di ke pandan nou nan kous la epi me kou m di w sa k pase kesyon m poze w ankò m poze w kesyon de konpetisyon an min ou konprann paske m te gentan wè se nou 2 ki te pi bagay Pou m te ka pi frape. Ou kanpe ou pa reponn. Men kou ou leve fò ou pa reponn. Kòm m di w lè w di. Se se se ba iminite. Lè w di iminite. An nou pa pale sou sa. An nou pa pale de sa ankò. Non. Non e mwen k ap pale de sa e pa ou k ap pale de sa. Non mwen m p ap pale de sa. Ou ap reponn de sa.
Non. Kòm m di w lè w di e nou de kanm si k te pi ba èske èske atis kanm si ki fè sa kòm kwa vle di non èske l rive chanpyon oubyen li dezyèm oubyen l twazyèm.
Trè entelijan yo gato gen kèk kesyon fò pa menm oze poze. Ou sipoze entelijan depi ou fini lekòl nòmalman ou sipoze. E a fini lekòl e fò entelijan. Non fò entelijan menm. Menm entelijan.
Depi ou fini fò entelijan. Kesyon sa sim reponn li ou gentan wè kòman bagay la ap ye ankò. Non e pa mwen kap wè non. Non men mpap reponn anyen men sèl sa mpat renmen jès sa ditou paske zanmi yon moun ou ka toujou nan konpetisyon avèl ou konprann. Men sa pa vle di ou lèdmi moun nan pou sa ou ka toujou nan bagay nou nan konpetisyon men nou pa lèdmi.

fòw fit ansanm avèl. Biznis ret rete biznis menn ou konprann biznis ret biznis depi se kòb bagay map fit avèl men mpa pral rete m nan fit avè misye tankou ap manje fit a misye mpap janm gen anvi sa. Ok mpa èske ou panse sa paka soti yon anfas pou ou tou? Non mpa yon anfas a misye monchè mpa yon anfas a misye M sèlman pa renmen bagay la. M jwenn, m poko jwenn okazyon pou m di l, paske se yon nèg konsa vye, m poko jwenn okazyon m rele misye m di yo, men tèl bagay tèl bagay ou te fè m pa renmen l. Men m ap di l li kanmenm, paske se yon nèg konsa m ye. Ok, l enpòtan.
Men apre sa, m p ap gen, m p ap gen kèk bagay. Si lè w fin di misye sa, kòmsi li aprann de erè li, sa vle di zanmi an ap retounen. Se lè sa m ap pi apresye misye, monchè, paske m ap wè misye gen konsyans. Enben ok, atis la ki fè erè a, Mon Norman gen tan di w sa tou, oubyen rele Mon Norman tou.

E nèg sa yo ki kontribiye pou show sa la epi grenn bambou production tou mika mekòp 10 nou konn se li k toujou jere ti figi wap gade yo la domaj ke manmanl gen problèm li pa prezan pou jodia epi nap kontinye avanse epi le gran pdg RKM record ki se le gran X-Dabòs anpil respè pou ou tou E misye menm ki bay anpil sipò pou show sa a li menm li la tou. Nap make poz la avan tou nap make poz la nap di w si w potko fè sa tou fè l yon fwa abòne like kòmante pataje se konsa ke w ka ede nou nan travay la w pa ka ban nou lajan ou pa ka achte materyèl pou nou se sa ke w ka fè pou kenbe nou toujou ba w show sa. Baww nap tounen pou yon lòt ribrik ki rele vrè ou fo. Ok nou retounen pou dènye pati nan show a epi nou konn show sa se toujou menm moun yo Kratos e toujou menm mwen menm nan toujou menm bo ti gason sak la e Monorman Djab la Antouka gen nèg kap moute fim nan etchenman la gen nèg ki se djab la gen nèg ki se ye yo sèl sèl lide nan pwen la sa moun yo man non ou ka reponn sou sa bon chak nèg gen tag pa yo ou konprann mwen sèl mwen ki toujou pa yon tag nou konn tag mwen se vin la vin bay sa ou genyen an sa ou pa vle di yo a. Ok mon Norman nou gen 5 kesyon pou ou nan ribrik sa ribrik la ki rele vrè ou fo A kondisyon w ap reponn vwè ou fo avan ke m poze w kesyon an. Ou klè? M klè.
Ou alèz?
M pa alèz men m klè. Met gason nan gason.
An tou ka n ap eseye. Mo Nòman, vwè ou fo?
Fo.
Ou fimen twa fwa pa jou? M pa fimen non. Misik yo pa fimen? Yeah, men men men pa fimen. Bon vwa jdan m komsi
fon ti bagay an menm pou son an nan menm an se vwa. Non li pa nan sanm but si l te nan sanm m tap fimen lontan. Ok men ou toujou renmen pran sant lan sa pa deranje w? Non m pa renmen pran sant lan men si mon kote yon moun ap fimen but m pa pral demontre moun nan m rann li mal alèz paske m paka pran sant ba li an dayè lap ap tiye m. Ok
pou dezyèm kesyon an vwè ou fo
Ankò fo.
Yon benyen pa jou.
Fo monchè, m pa fè yon benyen pa jou menm. Ou fè figi free. M pa two renmen bagay sa non, m plis renmen benyen de preferans.
N ap pati pou twazyèm kesyon an. Ou gentan pati pou defo. Vrè ou fo? Vrè. Premye menaj ou se yon gason. Oh non monchè. Non pa non monchè. Pa fè sa. Non monchè men. Sak pase?
Jamè.
Sa vle di m bay manti ou byen? Ou bay manti.
Non m pa bay manti monchè. Fo.
Fo. Fo. Fo.
Fo. Ou an ken ti bagay gason ou bay bay yo ki zanmi w? Ki zanmi m?
Ya m konnen masisi men m pa zanmi masisi. Koman sa? Ou poko janm bay lanmen a yon masisi menm? Wi.
Akolad bagay sa yo. Ak ou la da masisi? Wi. A ben sa se ke ou nan sèk la ba jan. Non se fò serye. Non monchè men banm di w sosyete a gen tout tip de moun. Wi nou konn nou konn sa.
M aksepte tout tip de moun sa pa vle di ke m oblije nan yon tèl bagay. Sa k fè sa men bon moun nan m grandi avè l. Daprè m te nan katye sa a lepòk m te timoun.

Ah monchè wala di sa biblik men. Mwen oblije lage l la pou m gentan di w kote m apral avè w. Bon bagay, ou lè fini w ba mwen mennaj. M pa pwale nan krèy frè m, m pa renmen bagay sa yo, timoun legliz m yo. Antouka m konn ba yo. N ap pati pou katriyèm kesyon nou, ou pati pou defo yon frè. Vrè, vrè, vrè. Ou gentan reponn san m poko poze l. Vrè.
Ou toujou ap twonpe mennaj ou. Sa se si. Non. Non, sa se ou. Non, mesye. Ou wè, m potko menm poze kesyon ou, ou te gentan reponn deja. Non. On sèl fason m ka twonpe l, wi men. Ki fason li ye?
Si tout fwa on jou m eseye panse ke m pa renmen l, sèl konsa m ka twonpe l, wi, paske m ap toujou renmen l. A, depi ou gentan panse se yon mank de enfidelite. Ya.
Se yon enfidelite li ye. Se pa yon mank denfidelite.
N ap pati pou senkyèm kesyon an. W ap fè menm jan w ap reponn la avan m poze w oubyen?

Men map mapel si nan men yon lot moun yon bagay men bagay nan menm mpa fou monchè mpa ka pran zam nan men. Non ou pa oblije metel nan tèt ou kiyès kap fou kap gen yon zam kap met nan tèt li sil pa andanje. Ebyen se konsa mpèl la wi men mpè mouri.
Ou pè mouri si ou leve demen maten ou jwenn ou mouri sa fè. Kòman m leve demen maten m jwenn mwen mouri a men.
Antouka monò di li pè fling epi monò ki benyen yon fwa pa jou gen toujou ti figi foun fè epa sa w te di. Non, fòs yo gen.
Moun yo konnen. Moun yo pa konnen anyen. E mwen k ap fè yo konnen.
M fenk sot reponn li la. Y ap retounen vide yo epi y ap wè ki kesyon m te poze. Antouka, ok. Ki kesyon m te reponn?
E mwen lan, si w t ap kite yon dènye mo, yon dènye pawòl, se kisa l t ap ye? Ret pozitif, kwè nan tèt ou, epi fè tout sa w konnen chak jou ki pase pou w kapab eseye avanse nan lavi w. Pa ret la. Fè bagay pou w avanse.
Ok ki pwovèb ou tap akonpanye l a sa w di an?
M pa vrèman konn pwovèb yo non men. Non men gen youn kanmenm wap ap sonje granmoun yo toujou di de bon sou leva sou leva grann. Li pa vrèman ou m ka di nenpòt pwovèb men li pa oblije ak nan menm nan menm sa. M konnen yon pwovèb ki di koke makout ou kote men w ka rive.

Kado sa nan nivo sandal oubyen bata? Kòman w rele bagay sa menm? Chosèt. Chosèt.
Gen chosèt ki pa konn tèlman gen bon odè ou konn sa? E a de kado sa w ap pale?
Kite sa la paske m pa vle fè e m pa vle sa fè plis zen epitou m pa vle nan zen tou ou konn sa. Ok.
Ebyen mèsi ou menm ki toujou la ansanm avèk nou. Mèsi, mèsi anpil se gras a ou menm ke show sa posib. Envite yon zanmi w, envite yon fanmi w vin gade show sa e nap toujou la pou nou pote yon nouvo atis pou ou avèk plis detay, plis bagay, se chak tan ke ou pataje l a yon lòt moun se sa ki ede nou travay la. Ou menm ki potko like, ki potko abòne, ki potko swiv nou tout kote sou tout rezo toujou tape Kratos TV show wap jwenn nou tout kote. Mon Norman Èske w ap kite kowòdone yo pou moun yo si yo ta bezwen antre an kontak avè w oubyen yon moun ki ta bezwen manadjè w oubyen yon dil? Yab, Nimewo telefòn mwen se 46 98 76 99. M ap redi l pou w ankò, 46 98 76 99. Pou w kapab suiv mwen sou rezo yo, just tape Mo Normand, Instagram, e Facebook, Twitter, menm bagay la. Ok, poukisa w pa bay Gmail ou tou? E ak komèsyal. Mon an man 12 a komersal gmail pwen kòm
A komersal la avan de tout Non se sa w di a komersal la avan de Epi nou gen kanta mwen menm nap retwouve m nan yon lòt show ankò avèk yon lòt atis m poko konn ki atis li ye sa an kesyon Epi remèsiman a grenn banbou pwodiksyon si w wè m glase konsa w wè m fre konsa se yon kesyon de imaj Si w pa gen imaj ou paka fè wòw e si w paka fè wòw ou pa gen talan. Anpil respè a ou menm kap swiv chanèl sa, swiv nou tout kote.